sa de mwen ke lò moun di a misye son visye, son ti mandyan. Tu vois ce que je veux dire? E m panse si chak gason wè l konsa lavi ap mye. Paske kenpòt ti deklik ki vin nan sèvo w konsyans ka fè w pataje. Men konsyans pa ka fè w jwenn. Prèske. Se devouman, kouraj, volonte ki pou fè w chache. Donk lè w fin jwenn, kounye a se ak volonte w pou bay. E li pi bèl lò moun trete w de bout fè ke lò moun trete w de mandyan ou visye. E anpil moun pap konprann sa non. Gason pap konprann sa. David, moun yo di w chemiz ou bèl. Wi.
Son chemiz ayisyen san menm ki gen yon gwo vèvè la ki gen yon lòt gwo vèvè nan do a jan dyal maya jan di se jou nan rituel vodou kote ke moun ka bwè ti te kote ke zansèt nou yo te konn sèvi avèk beny fèy pou lave moun Makaya.
ke pale twòp done a. Makaya. Donk se yon se yon gwo jou pou lè vodouyizan. Nan krisyanis lan yo yo di jwaye nowèl. Demen la e bon ti beny nèt. Kounye a tout ti bagay ap kouve la pou demen. Tout bagay ap kouve la pou demen.
Si w aletranje, si w aletranje m ka ba w yon ti poul tou, si gen moun ki aletranje ki konn resevwa flè natirèl, moun ki konn fè w kado flè natirèl, ou pa jete yo, Demen se jou w ka mete yo nan kivèt, flè a ki seche, ou mete yo nan kivèt, si w gen si w gen si w gen ti losyon ou vide e demen tou si w gen yon pyès monè ou kapab brile l nan yon asyèt blan sann nan ou lage li ou fè ti ou lave kò w l ap trè enpòtan.
wi.
Mute tèt ou, mute tèt ou, mute tèt ou, retire w sou mute lan paske w fè eko. Marina vs mèsi bòs mwen, afè pam.
La ça va?
Bon moun ki dim li bezwenm anpil kote li moun ki dim li bezwenm anpil la m pa konn kijan wap fè men mwen la m disponib m disponib e dispoze bon jwenn on jan pou jwenn mwen. Medam met kò nou deyò met vizaj nou deyò. David ou pa fon ide janm kontan wè w brother man. Pa pase m non menn pa pase m non kato. M kontan wè w anpil menn. Gwo chantè. Men m wè gon benn lòt bò a David. Wè stil groove nou jwe byen pa gen pi gwo djaz pase nou ki konpa nan sa. Bèl bagay wi bèl bagay. Wè nou jwe serye nou jwe serye. M konn gade w live m konn gade kèk fwa live ou menm avè yo. Sa vle di wap swiv mwen tout swiv sa kato. Anpil.
Anpil. E se toujou yon plezi. E se toujou yon plezi brother Ben pou m gade w. Anpil talan. Anpil anpil talan. Wi. Thank you. Thank you Kato. Thank you. Wi sister. Kato ou fè eko tou. Ou fè eko tou. Ou mute tèt ou. Mute tèt ou epi tou. Mute li Relage l ankò. Bon konnya se pati sa k pi difisil la wi mute ki fò. Ti mikwo wè a.
Kot bagay sa ye la? Kote l ye la? Ki bò l ye? Pou w ap wè ti mikwo anba ekran an nèt nan anba.
Ki bò kote kamera a? Bon m pa wè kamera. Fò m ta wè kamera. Ou ti deside ki bò kamera.

Wouyy sa koute sa lap banm wi. Non se se mikro a pe.
M pa wè mikro a m wè on bann bagay m wè mwen menm. Wi ok ok gade nan bann kanba nèt la wap wè yon kamera wap wè yon mikro avèk 2 ti tonton mikro a li omilye 2 ti tonton yo ak kamera a li omilye. Bon kounya kounya fòm ta sòti la kote m ye a. Casanova Fòm ta soti kote m ye a. Merd. Men kaka. Kato met filtè wi. Men Eva, men Eva fèmen kameral pou lal ri. Eva, Eva swa li la Eva. Ooh sa ka rive. Sa ka rive timoun. La.

E nou k di m peze, peze mikro m m wè ti bagay sa men sa m peze woy merd.
Bon bon ou preske ale ou preske disparèt wi. Kato silvouplè map rantre ayiti map peye biyè m a kòb mwen eske w anchaje pou w peyem. Sa sa.